Bonjour les amours j'espère que vous allez bien moi je vais bien men mentalement depi m rive nan epok sa zòn 30 ou 31 décembre mwen toujou gen yon plè m toujou gen yon maleng ki Ranfòse. Se pa paske m pa geri, men se paske li te twò fon. M geri, se sur ke mwen geri, mwen surmonte peur mwen yo, mwen geri avèk anpil vitès, paske, paske mwen te sipoze geri, mwen pa t gen le chwa pou m te geri le plus vite que possible, paske si m te fèb, se sur ke pitit pa m nan tou, li t ap, li t ap fèb e ke li pa t ap jan li ye aktyèlman an. M deside rakonte nou yon ti pati nan istwa nan lavi mwen, paske m ap gen okazyon pou m rakonte nou tout, pou m esplike nou tout. Se pa yon bagay ki agreyab a ekoute, epi li pa agreyab tou pou mwen menm k ap esplike l. Solèy lan cho an Gwadloup, li fè trè cho, m pote pa m, pou ta di l te fè frèt isit. Bon brèf, fò m mete l dèyè la. Franchman. Il fait chaud, bon oui, m fenk leve, je suis désolé, mwen an nuisette, je suis désolé, men se pandan ke sa fèm mal lan, se pandan ke, se pandan, se menm moman pou mwen pale, sinon e ke m ap pase a otre choz, paske m son fi ki vit pase a otre choz, m pa yon moun ki renmen rete sou yon sèl bagay, paske m renmen avanse nan lavi an. Alò wi m fèk penyen tèt mwen, m ta fè tèt mwen plezi, m fon ti koup kare, na di m si nou renmen, si nou renmen ba yon like si l fè m byen, di wi l fè m byen. M di byenveni avèk tout moun kap fèk gade chanèl lan e ke si w poko abòne, pa pè abòne paske ou pap regrèt mwen menm avèk abòne m yo nou gen anpil konplisite. E m pwofite di yon gwo gwo mèsi avèk tout moun ki abòne deja, ki like, ki pataje e ki kòmante. Mwen di nou yon gwo merci komsa. Ah kè a m pa janm konn fè kè sa bondye kè a yon gwo merci komsa e kè sa fè m plezi sa fè Kevin plezi ak m tou. Alò moun ki pa konn Kevin, Kevin se pitit mwen. Alò nan epòk sa pou ki sa mwen di kè mwen tris se yon epòk kè kote mwen vini mwen vini manman selibatè. Ay ke m pa janm imajine tèt mwen avèk yon yon vi yo konsa. M te plis imajine tèt mwen plis agreya paske m te fè anpil preparasyon pou sa. Paran m tou te fè anpil preparasyon pou sa. Yo voye m lekòl. Mwen enstwi tèt mwen tou paske se pa sèlman voye timoun nan lekòl. Yo ban m anpil edikasyon. Sitou papa mwen. Manman m se yon moun ki toujou leve senkè di maten, siyè di maten ale vann. Manman m se yon, vwala. Manman m se yon moun ki pa janm gen tan fasil men li se yon moun ki renmen pitit li tou. E ke m fè yon pati, m fè yon pati vi m an Ayiti kote ke m ale lekòl de de kindè jiska m katriyèm segondè je kwa. E pi m antre Santo Domingo, mwen fè de katriyèm segondè jiska filo Santo Domingo.

Apre kèlke tan, lè m fini lè m fini yon bon pati karyè mwen an Santo Domingo, m t ap travay avèk manman m. Bon, lè m di m t ap travay avèk manman m, mwen t ap travay kont manman m paske manman m te ban m yon pati nan plas li an pou nou te vann e ke m te fè biznis. Manman m, sa manman m pa renmen kay yon moun se konplèks. Manman pa renmen konplèks ata yo ditou. Li toujou vle pou pitit li. Gade, leve 4 èz di maten, gade fanm bay moun dò de tap. Kèlke swa ou te doktè, ou te enjenyè, ou te sesi. Non, kay manman m cheri an, depi ou leve lap di konsa, al fè biznis. Manman m renmen sa anpil. Dikou, biznis vin retire konplèks sa kay mwen. Paske lè wap fè biznis, gen kote ou pral antre, gen kote ke wap manje, gen bagay wap manje tou. Ou oblije retire konplèks lakay ou. Gen moun wap pran kontak tou, ou oblije retire konplèks lakay ou. Dikou. M vin resi konplèks sa pa mwen depi lè m nan laj ventèn nan. Depi nan nan disèt, dizuitan m pa gen konplèks sa kay mwen ankò. Depi lè m kite Ayiti m vin prèske pa gen konplèks tèlman te Santo Domingo. Epi, m fè biznis avèk manman mwen. Nan enn an biznis mwen m di manman mwen pa deside rete m pa deside rete Santo Domingo. Manman m di m ki sa w vle? Mwen di m deside vwayaje. Mwen te gen yon zanmi mwen, yon dam paske mwen menm m toujou renmen fè. zanmi avèk moun ki pi gran pase mwen. Li di m konsa, li te ban m anpil konsèy pou mwen pou nou te vwayaje ansanm. Mwen di poukwa pa, m ap vwayaje ansanm avè l. Li t ale kite mwen, yon mwa pita, mwen vini jwenn li. Nou t ap fè Ladominik, kèk kote ke depi lè m rive a, twa, kat semèn pita, mwen jwenn yon travay pou marketing yon otèl. Yo ban mwen, yo ban mwen marketing, directrice marketing. Bon bref, m pa lakay mwen, mwen Guadeloupe, men m pa genyen carte lan la. Se vrèman domaj, m panse ke m ap gen okazyon pou m montre nou carte mwen, bureau mwen, tout bagay mwen, pou mwen sèl. Kote ke m pa t travay, m pa t travay Santo Domingo, men m te, m te travay avèk, m te travay nan bagay biznis, vann rad, tou sa. E pi, di kou, pou w chita nan yon bureau, w ap fè yon marketing, tou sa.

M pa t mal tou nan anglè, epi yo te twouve ke mwen te top pou mwen te tape marketing nan, epi m te trè mens, m te trè devou, kòman m di, m te vrèman degaje, mwen se, mwen pa t yon fi ki te konn, m pa t kapab rete stab, son moun ki bouje 24 è sou 24, jan m konn abitye di nou an. Epi, dikou, m jwenn travay la. M jwenn travay la, aprè kèlke mwa, m jwenn yon lòt travay. nan yon lòt otèl vwazen, sa vle di ke nan prèske menm zòn nan, yo di m konsa ke èske m kapab, èske m kapab jere kwizin nan, kòm kòm dèzo, jere aliman, bagay kwizin yo pou yo. M tèlman ale pli pwofon, m menm fè sèvez, paske dèfwa lè, menm ke ou fin kontwole tout bagay aliman, ou fin pote tout bagay sa yo, ou ale jwenn patwon an pou di men sa k manke, men sa k pa manke, ou di chèf la, ou poze chèf la kesyon tou, ou mande kwizinye a sa l bezwen, sa l pa bezwen. Tout sa, si ap chanje menu, tout sa, m patisipe nan tout bagay sa yo. M vin di, m kapab fè 3 job yon sèl kou. Mwen vin antre nan yon lòt pati pou m fè serveuse, pou mwen fè resepsyonis tou. A vezi ke lè moun ap antre pou m di l byenveni, paske se ton restoran chik anpil. Du kou, mwen di konsa, wi poukwa pa. M te vreman lady boss kwa. Men m te. Nan epòk sa a m te selibatè paske m te selibatè paske tout relasyon m toujou fè relasyon a long distans se rarman pou m fè se sèlman lè m te Ayiti m te fè relasyon m vrèman avèk moun nan an vivwa wi mon cœur men fè atansyon manman est occupée a vivwa kòm sa wè moun ki te di m pa gen bouton yo vwala dikou dikou mwen vin cheri manman est occupée rentre s'il te plaît. Du coup, m te vin vrèman gen aktivite, m a full time, mwen te toujou okipe, mwen te toujou gen yon bagay m ap fè, m te toujou. M pa t gen tan vrèman pou relasyon paske m te desu de yon relasyon ke m te gen an Ayiti ki te gen anpil tan e ke pou mwen se te yon relasyon ki te stab e pou moun nan l pa t janm te stab vrèman. Du kou, m te vin fè yon poz, apre yon desepsyon konsa, m te vin fè yon poz, e ke, menm ke m te fè poz lan, men m te gen toujou yon ti plè, m te toujou tromatize de sa, paske m se yon, m se youn nan fi ki soufri anpil nan lanmou, m pap di m pa gen chans, paske. Tout sa tout sa kap pou tout sa kap vini pou ou menm ke w gen 50 ans 60 ans 70 ans lap vini kan menm ou pa bezwen dekouraje paske mwen m toujou di sa m deklare tèt mwen kòm yon batant se yon jèn fi ki pa pè lanse ki pa pè echèk ki pa pè avanse avèk dlo nan zye ki pa pè avanse m se yon moun konsa di kou euh Du coup, m te vrèman fèmen sou mwen e pi m vin fè konesans avèk papa pitit mwen an e pi kòm mwen di nou m son moun ki renmen fè relasyon long distans paske si moun nan tou pre m se sur ke l p ap mache paske m toujou nan travay mwen, m toujou gen aktivite mwen e m p ap k ap aktivite m pèsonn. Sa te fè mwen mal anpil, kote relasyon t ap byen mache, relasyon nou t ap byen mache, tout bagay te byen pwograme, tout bagay nou fè yo byen, an granmou, menm tout maryaj kwa, tout bagay byen mache, tout fyansaj, tout bagay byen mache pou wè ke avan pitit mwen fèt, mwen twouve mwen selibatè. Mwen twouve mwen selibatè nan, se pa paske, mwen twouve mwen selibatè se,

Li twò twò twò twò. Avan sa te konn fèm sa te konn fèm mal anpil anpil anpil men aprè mwen di vwala ou jèn poukwa pa ou kapab toujou avanse peu enpòt sitiyasyon an ou ap avanse avèk li di kou m te fè mwen selibatè avèk ti pitit mwen sa te fèm pi mal se paske mwen te lwen fanmi mwen m te lwen fanmi mwen m te gen ke 2 zanmi Youn t ap viv an Frans e lòt lan t ap viv menm kote ansanm avè mwen. Se yon fi avèk yon gason. Se yo menm ki marenn avèk parenn pitit mwen an. Ki fè m di de zanmi, m gen lòt zanmi, men se te yo menm ki vrèman konn sous bagay la. Se te yo menm ki te la. Kerby, si m te ou m t ap fè sa. Kerby, fè sa. Kerby, pe enpòt, tu va avanse. Ou pa bezwen pè. Ou sipoze avanse, tou sa. Le tralala yo te toujou la pou mwen, se te tankou yon resous, se te tankou yon sous denerji yo te ye depi m fèb, m konnen ke m kapab frape pòt de moun sa yo, yo te la pou mwen. Jenòm nan vrèman, son moun espesyal. Yo di w fi a gason konn zanmi, wi fi a gason konn zanmi. Son moun espesyal jenòm nan ye, vrèman espesyal. M soufri anpil nan gwosès mwen, m soufri anpil konsènan de paran, on va dire. Paske m pat gen fanmi nan peyi kote m te ye a, m pat gen pèsòn, m te gen ke jenòm ap di nou an. ki te la pou mwen. Li te la pou mwen. Li te la nan nenpòt sa m te bezwen li te la. Fè manje al lakay mwen, lave, pase, fè tout bagay, fè manje pote pou mwen nan lopital. Paske o debi, o debi gwosès mwen m te pral trè trè mal paske kò m pa t ka sipòte timoun nan. M te vreman, m te toujou, kò m pa t kapab adapte avèk gwosès lan. M te toujou vreman malad, m te toujou, tout pou m fè o mwen yon. Yon mwa lopital avèk gwosès lan paske m pat kapab. Tout mwa sa a jenòm nan pa janm lage mwen. Li toujou la. E pi vrèman nou gon santiman anvè lòt se tankou mezanmi bouton an bèl hein. Nou gon santiman anvè lòt mezanmi pa gade bouton an gade m. Nou gon santiman anvè lòt ki vrèman erezman li marye mezanmi li gen madanm li. Eske, paske m konnen sistèm ayisyen an depi depi yo fè yon gason zanmi e ke toujou gon ti vwala men non li menm se yon moun kare kare se yon trè bon moun li ye se sa fè lè gon zanmi ou santi ke ou wè zanmi an renmen w ou zanmi an vle pote sekou l pou ou fòk ou respekte moun sa m twouve mwen selibatè avèk ti pitit mwen an kote ke si m pa t al lekòl Sim pat yon fi ki te konn ki te aksyonèz tou pitit mwen an pitit mwen an pa tap nou pa tap la nou pa tap la euh si ke m te yon fi ki te renmen mete bouch dlo nan bouch mwen euh nan yon sans paske fòk ou kontwole lò lò ap di se wi bagay pou pa regrèt demen pitit mwen an pa tap la mwen pa tap la tou euh. Epi si m te pè lanse m tou, si m te toujou di non, non m pa vle echwe, m pa t ap la, pitit mwen an pa t ap la tou. Ou menm ki jèn fi, ki pran yon gwosès trè jèn, m pa t pran gwosès pa m nan jèn, m te pran l, m te gen 25 an. M te gen 25 an. Dikou, panse ke lavi ou fini, non, lavi ou pa fini ma cheri. Se pou mete fanm nan fanm ou pou avanse. Paske youn nan pwen pozitif lè w fè yon timoun genyen, timoun nan vin pwoteje w. Si w gade l nan bon pati. Paske si w gade l nan move kote a, ou gen dwa di, a non, m fin fè timoun nan, tete m tonbe, oubyen je ne sais pas, figi m vin di, je ne sais pas, ou ap pran de seri de pretèks pou w pa avanse avèk pitit ou an, Ebyen, ebyen se pi gwo mal ou te kapab fè timoun nan. Lè w fin fè timoun nan cheri an gade se bay moun dò de tap, bay moun dò de tap pou avanse kèlke swa, kèlke swa obstak ou vin jwenn nan lavi w lan. Fòk ou avanse. Mwen menm lè m fin fè ti pitit mwen an, objektif mwen se te pou m te pran, pou m te fini karyè touris mwen. Se pou m te fini li. Men m jwenn anpil difikilte vu ke lè m antre an Frans, se pa yon peyi ou abitye, sistèm nan pa menm, ou pa gen moun pou ki ede ou, ou menm tou nan ou pa gen moun pou ki ede ou, tout moun nan aktivite yo, dikou li pa fasil. Du tou, du tou, du tou. M te fè ase efò pou m te konprann sistèm nan osi vit ke posib, paske si ko, si ko pa mete fèm nan fèm pou konprann de seri de sistèm, pou, pou adapte w tou, w echwe. Ou pap kapab avanse, fòk ou adapte w avèk sistèm peyi an pou w kapab avanse. Du kou, m te fè l, m fè l, m fè l, m ale, m etidye, Ajans lan pardon ak konseye an sejouye vwayaj m etidye li sa vin yon plis sou tès de lè mwen an sa vin yon plis objektif 2019 mwen objektif 2019 mwen se pou mwen al fon master se pou mwen antre nan inivèsite Euh se vre ke m gentan gen yon titre, m gentan gen yon titre en France, m gentan gen yon titre diplome tout sa en France, men mwen deside ale fè yon master, m deside ale pi lwen au delà, au delà de ambition m, ok. Se vre ke mwen jeune e ke mwen seule avèk yon timoun e pourtant sa pa deranje m ankò. Lontan sa te konn vrèman deranje m lè m wè lè m al nan pak avèk ti pitit mwen an, m wè paran yo ap jwe ak pitit yo, sa te konn fè m on ti jan. Nou ka konprann sa tou, nou se fi. Bon, nou se moun, nou ka konprann sa. Ou menm ki ansent bonè, oubyen ou menm ki gen yon ti pitit pou kont ou, ou santi ke lavi an fini, lavi an pa fini. Lavi an pa fini. M panse ke m gen okazyon pou m esplike w ke tout difikilte mwen jwenn de gwosès mwen jiskaske ke vin fèt. Panse ke map ba nou, map ba nou story time sa. Men Mati an te vreman anvi di nou ke kelke swa sitiyasyon a viv lan, avanse. Avanse. Ou pa ka kouri, mache. Ou pa ka mache, rampe. Men sitou, pa janm kanpe rev ou. Pa janm kanpe anbisyon ou. Pa janm kanpe pwojè ou pou yon ti obstak. Paske si pa gen obstak, ou pap kapab fè siksè ma cheri ou sipoze jwenn obstak ou sipoze jwenn kritik ou sipoze jwenn fè ou menm pèsonèlman ou sipoze fè erè pou w avanse si ke w pa fè sa yo si ke w pa pran etap sa yo ke ou pap avanse e m konnen kritik lan menm ke w fin avanse menm ke w fin estab kote w te vle estab lan kritik lan ap rete la e se kritik sa k ap montre ke sa w fè a gen valè se pa tout moun ki fè l. Nan pitit papa m avèk pitit manman m, mwen se sèl moun ka viv an Frans. Sa vle di ke m se sèl fi, m se dènye fi nan fanmi an, nan pitit papa m ak manman mwen ka viv an Frans. Sa vle di ke nou pa gen fanmi nou ka viv an Frans. Pou montre nou jan ego m, jan anbisyon m ale lwen. Ok? M ale nan tout peyi, m vizite anpil peyi. M vizite anpil peyi. M vizite yo plizyè fwa an menm tan. Premye peyi, premye vwayaj mwen te fè se an Ekwatè. Mwen t ap viv Santo Domingo. Mwen te vwayaje, m t ale an Ekwatè. Premye vwayaj m te fè se Ekwatè. M te vrèman renmen vwayaj sa. Depi lò, m vin tou vin gen plis lanmou. M vin gen plis lanmou pou vwayaj. Paske m te vrèman enjoy vwayaj sa. Bon, story time sa m panse ke m ap ta pran anpil tan pou m esplike nou tout ti pakou mwen fè antanke yon jèn fi nan ventèn li ki di ke li p ap kanpe kèlkeswa obstak, li p ap kanpe. M fè 1 an mwen etenn mwen, mwen fè 1 an mwen etenn mwen tankou se te yon limyè ki te, ki t ap, ki t ap briye epi ki antre anba yon tab epi sou 1 an sa mwen di non, mwen rekonèt tèt mwen plis paske lè w selibatè tou Ou vin gen chans pou w rekonèt tèt ou plis, kiyès ou ye, ki sa w vle demen, si Dye vle, kote w vle rite, kote w vle rive sa vrèman enpòtan. Manman yo, lè yon jèn, lè nou gen yon jèn fi lakay nou, nou santi ke ki gen yon anbisyon, sipòte l. Peu enpòte ke l te ale fè yon timoun, sipòte, sipòte anbisyon l lan, sipòte sa l, sa l vle a. Paske m toujou di sa, m toujou di sa, ke sa w vle a, pa gen moun vrèman. ki kapab foye l si ke ou menm ou pa pran desten ou an men, si ke ou pa deside avanse. Franchman, mwen menm, mwen panse ke sèvo m pa janm repoze l vrèman. Sèvo m travay 24 èd sou 24. M sou moun, kòm m te kapab di sa, m fè anpil erè nan lavi m. M son jèn fi ki pran. Pil desepsyon. Premye desepsyon m, m ap sonje m pran l lè m te genyen 6 an. M pran desepsyon m lè m te gen 6 an. Premye desepsyon m pran. M pran l kay yon matant mwen, kote ke te gen yon maryaj, mwen t ale benyen, mwen t ale benyen, pou nou t al nan resepsyon maryaj la, jekwa, pou nou t al nan seremoni maryaj la. Men matant mwen an te gen plis mwayen, se te yon moun ki te vreman dan le, dan kategori an Ayiti, vwala. Du kou, te gen 2 pitit, du kou, mal benyen anvan denye ti pitit li an, ou konnen ti moun ap kouri tout sa. Ebyen te gen yon nounou, yon dam ki tap siveye ti moun yo. Dam nan, pandan m nan douch lan, m toutouni, dam nan rale ponyèt mwen. Li di m konsa ke se lè pitit, e lè pitit matant mwen an fin benyen, si gen tan m ap benyen, epi pa itize dlo cho, itize dlo frèt. Paske se pitit matant mwen an ki pitit, mwen pa anyen. Epi atansyon poum pa bali gratel. Depwi lò m wè lavi an yon lòt fason. M pa janm di manman m sa, paske si m te di manman m sa, m panse ke se tap sa manman m tap fè sa, sa tap fè manman m mal anpil anpil, m pa janm di l sa. M panse se youn nan desepsyon tou nan lavi mwen depi 6 an. Depi lèm te a laj de 6 ans m pa janm bliye e ke sa fèm avanse tout. Sa fèm avanse lekòl, sa fèm avanse nan tout sa map fè. M poko janm double a koz de sa tou m poko janm double kèlkeswa sa mal aprann nan tou m pa janm kale ladann ditou. Tout bagay mwen, mwen fè l a yon vitès sa ke mwen m pat espere fè. Mwen simonte pè m yo avèk tout desepsyon sa ke ou menm, li menm, yo menm, mwen menm bay tèt mwen. Alò ma chérie, pa pè, avanse. Avanse avèk vitès ke w vle a. Kèlkeswa ou ta wè moun nan, li gen 10, li gen 20, ou menm ou gen 5, peu importe. Avanse avèk 5 ou an. Paske 5 ou an, pa bliye se ak fòs ou, avèk kouraj ou pou w fè 5 lan. Kevin ap frape vit nan bezwen sòti.

ap swiv sikològ pou sa. Du kou, m vin, se tankou se yon chapit mwen fèmen. Du kou, chak tan m eseye pou m ouvri l, m pa wè ki kote pou m ouvri paske li vrèman fèmen. Li vrèman fèmen. E ke mwen soufri, men, m pa kite soufrans lan tounen yon pè pou mwen. Mwen avanse avèk soufrans lan. Mwen avanse avèk soufrans lan. Alò, ou menm, ki sa w deside pou 2019 la? Ou deside avanse avèk pè ou yo oubyen ou deside lèse tonbe. Ma chérie, si w lèse tonbe se pi gwo erè w kapab fè. Paske ou konn sa k pral rive si w lèse tonbe? Si w bay vag ou konn sa k pral rive? Enben moun ki te a 5 pwen an, ou menm ki te deja a 10 pwen an, si w lèse tonbe, moun ki te a 5 pwen an l ap avanse a 15 pwen sou ou. Ou vle l avanse a 15 pou ou menm pou ret pou 5 pwen? Hum. M di nou yon gwo mèsi pou tout moun ki te pran tan yo pou te gade mwen. M di nou gwo mèsi ankò, sa fè m plezi lè m ap pataje ti moman sa ansanm avèk nou. Pa bliye abòne e lè w fin abòne peze ti bouton notifikasyon an pou chak tan m fè yon nouvèl videyo pou w kapab jwenn li byen rapid. Envite zanmi w, envite fanmi w abòne ak chanèl mwen an. Anne mes amours, bonne soirée, bonne journée, mwen menm mwen an Gwadloup, m ap montre nou yon vyouz, mwen gen yon vyou m te la.